Kimi ak Rozo la konsa? Ah monchè, m te nan bazar men, m santi m pa ka rete. M vin pran ti van la men. Anh nan telefòn ou ye men? Yo.
Telefòn sa men nan moman e li ki ti mwen men. Sa k pase esplike m?
Monchè afè m al nan yon game baz, pandan 2 nèg jwenn game, ah m pa ka jwe.
Sa k pase? Monchè m jwenn yon fanm sa yon dyab. Anh ti mesye oo, ki lè w ap kite? Yo ou konn tande dyab men. Yo m tèlman sezi. Boul plezi. M te mèt rele w pa ta prale. Ah, konnen m pa nan bagay sa yo. Antouka papa fòk ti konti mennaj ou frè m.

Kounya w vin chanje. Ou ta di kounya la mèd la. Moun ki grangou pa te ka pran sa anfòm men kounya yo pa gen pwoblèm sa yo monchè. Se sa yo renmen.
Map jis jere may la epi tou m panse ke misye misye misye ka jere m. Ya an nap fin bwè gwòg la la menn nou poze nou nan fin bwè gwòg la la menn. Yo apre sa apre sa pou nou tou. Epi pa bliye dosye kay la ou te di m anvan n te soti la m te di w pou

Yon moun konesè wi pa ban kouz zanmi. Lèm lòtbò a m pa janm prè. Menaj e menaj frè banm di w. Ou pa pran nouvèl madanm ou? A mwen m konn pale avè l wi men e cho l ap mete m nan patnè m. Poukisa?
Se li di m li pran nouvèl yo monchè. Nouvèl kisa? A yo di m nan game.
Ho!
Ha monchè. Ou wè pa patnèm.
Men non, e kounya mwen. Ou pa patnèm. Ok, eske dapre ou menm ou wè son mal lap pale ou bagay sa yo? Bon e ou poko wè mwen. An men gentan kouvri pou ou deja wi.
Epa ou poko wè mwen. Non monchè bon. Men sa wap fè. Ou kont mwen monchè.
Repliye pito.
Viv a madanm ou men nan moman sa ou wè kijan peyi a ye. Tout moun, tout moun ap mal viv. Yo sa wap di a pa fon gwo pawòl li ye men. Men m anvi fè sa men. Ou konn depi w te gentan nan game men. Bèl jwèt. Anpil.
Yon bèl jwè men mwen menm depi gen jwèt fò m jwe. M konn sa men konn bay yon ti jan vi atwòs menm. Sak tap pi enpòtan ou gentan fon fwaye deja. Yo sak pase menm. Yo pou game nan papa mwen menm m bezwen jere afèm wi mwen menm. Game kiyès?
Micky menm. Mwen menm m pa konsiderel kòm game ankò. Se patnèm ou ye Yon dosye yo ban m jere, m di patnè m men kòman, epi tout bagay fini. Pou jan m wè bagay sa enterese w, m gen lenpresyon si se te pou ou, li pa t ap enterese w konsa non. Non, li t ap enterese m. Pase nan moman frè m nan ap soufri, pase n bezwen nan yon lòt nivo. Ou konprann? Ki nivo ou panse? O, n ap pran level 2 monchè. E nan NDE wi. A, n ap gaspiye lajan la papa. Yo di m konn al nan klèb ou rete, menm kontwòl ou m pa gen. Monchè m oblije papa, pase yo vi a di anpil men. E jan komsi peyi a ye la nan moman nou pa ka pa trip. Si n pa trip n ap mouri. Epitou ou gen gen tan pou bagay sa. Lè m tande nèg lòt bò yo e travay di yo fè pou yo vin rilaks yo an Ayiti yo vini pou yo vin rilaks. Ou tou di l frè, konsa l ye frè. Travay maten, midi, swa frè. Gen nèg k ap travay komsi m te ka di w ki nan 3 djòb.

M kwaze Micky. Ou konn.
Bagay yo fèt. Ak pa pa tann.
Ou gon cho konsa. Poze w. E mwen k ap di w. Li ban mwen chèk menm. Oh, sa w fè menm? Ou pa tann. Li ban mwen chèk de 20 mil dola menm. M pa pran l monchè. Sa w fè la menm?

Ah sa, sa pou di frape m. Yes!
Gen bagay monchè.
So a pa ti goumen e
gen anpil bagay nou pa di. Mwen banm zo ou frèm depi lontan. Chak di ki te bon patnèm an ni krite m baton devan misye. Yo.
Yo baz mwen mende yo klik mwen. Yo ou ta wè janm kontan fò ta di kòb la e nan menm li ye mwen menm. Pa ti gou monchè. Gon bagay ou ta sipoze fè mwen. Pita ou voye akant ou an sou WhatsApp mwen pou m ka mete kòb sou li pou ou.

Ohh mwen konn map fon rirr konsa. Kèw pa tap cho tou?
Ebyen m tap fon bonè. Yo m pran tout pere menn. San ezite manzè nan manje l ba ou. Nan manje l ba mwen. Oh man.
Ok nan kòb sa banm di w bagay sa w panse m ka fè ki sipriz m ta fèl kado nan kòb sa di m. Ou konnen m poko fin bay yon leve l ba ou vle fè lari di m menn. Monchè nap gentan pale sou dosye sa. Pase wè sa. Sa pa bagay ki piti non. Wè kòmsi jan l ba ou l la la, nou menm lè n ap remèt li sa, menm lè n pa ba l kòb la, men sa n ap ba li a fò l gen valè. Men gongon bagay m vle evite menm. Èske w, nan moman l ban m kòb la, ou panse m ka di l mwen menm? A w la moun l ap achte monchè. Alèz. Sa vle di fò m toujou. Fò w smart. Anben se, se sa m vle a. Apa kounye w kòmanse nan gen m? Pile kracho wi. Se sa l ye monchè. W ap grate m papa. Se sa l ye menn.
Antouka papa fò n mwen al legliz tou. M pa al legliz m al priye Bondye menm, m al di Bondye mèsi menm. Ohh, kounye a gen kèk bagay ou ka kòmanse jere wi frè m. Papa ti gou manje. Wè lòt semèn nan la nap byen vire. Ou deja konn street la map mete m anba dlo.
Nou sove. Ah oh la kado nèg vèzye.
Wè la biyò sou kòt mwen. Epi tou mwen menm papa map tèlman rete nan menm m gon bagay m pral jere. Wè kay ki te kraze a map ba sa vagabon li kalache m tou. Wè mòm nan kounya m ka rele w deja ti chaba.